Bonjou bonswa zanmi entènot, nou salye w yon fason espesyal, deja w sou Kreyòl Enfo 9, nou salye w yon fason espesyal pandan n ap remèsye w pou sipò w avèk travay la. E jodi a la a nou pote yon lòt videyo denfòmasyon pou ou k ap domine bil aktyalite a, egzakteman nou pral pase dyakout nou nan komin Mibalè e sa k ap pase tout gran aktyalite yo antre gang Viv Ansanm yo avèk Leta Ayisyen nan komin Mibalè. Rete swiv videyo a jiskalafen pou kapab genyen tout detay yo. Abòne avèk chanèl la se sèl fason ou kapab itilize ak entèlijans ou pou kapab rete enfòme ak tout enfo ki ap tonbe nan dènye segond yo. E bagay la li menm li pi konplike ke sa nou te panse, pandan chèf gang Viv Ansanm yo yo menm yo tap vizite komin Mibalè, nou pral kite w swiv kòman sa te ye an reyalite. Elikoptè Salvadò, gè eklate, bagay la mangonmen, nou pral pataje detay yo avèk ou, nap envite w swiv kòman sa te ye. Zanm yo, nèg yo pran kontwòl vil Mibalè. Mesye yo pran kontwòl vil Mibalè paske daprè plizyè videyo Désir ki viral sou rezo an. Nou kapab gade e remake Désir Venès ke 2 gwo chèf gang nan viv ansanm. N ap pale de Jeff Kanaran epi Lanmò Sanjou. Mesye sa yo, yo ap taye banda yo nan vil Mirbalè e jodi an nou kapab di Désir Venès ke ebyen Mirbalè leta pèdi kontwòl li e li antre nan lis teritwa pèdi. Mirbalè Sodo yo ajoute nan lis teritwa pèdi Désir Venès. Jodi an Map mande kisa sangwen, valpa, voryen, sanzave, pa itil, nul nan KPT, nan primati, nan lapolis nan ap regle? A byen di, mwen pap kache sou travay 2 vayan polisye. Men, Lè m gade Kapete avèk nèf manb, lè m gade pkimati lan avèk fizeme nan tèt li, lè m gade lapolis lan avèk wo kòmanman lapolis lan, lè m gade wo eta majò lame an avèk Edemi Gèrye, lè m gade misyon ki la, mwen mande kisa bann voryen sa yo, kisa bann valpa sa yo ap regle nan tèt peyi an? Jodi an, w ap gade nan ki kondisyon ke bandi ame yo, nèg yo kontinye ap dezapwouve Leta. Nèg yo kontinye ap mete Leta toutouni. Nèg yo kontinye ap mete Leta ajenou. Lè ke n konsidere Joe Désir Venès, ke jodi an, enben pou ke Mirebalais, pou ke Sodo, Se bandi ame k kontwole l. Alòske ou tande ke gen DG lapolis, ou tande gen CSPN, ou tande gen task fòs ki kreye. M ap mande eske pèp ayisyen an se pa nan yon konplo ke nou pran lè ke bandi jodi an yo boule kay 2 moun ke yo estime ki se 2 milat, yo boule kay 2 ansyen palmantè, yo boule kay malere malerèz. Sa vle di pèsòn pa epanye. E nan kay ke y ap boule yo, yo boule kay ansyen depite.

Desi Benes mon frère, sa w gen anba je w? Blesitasyon nan Magalie Habitant, ansyen depite pou Fann Vic. Leta ayisyen livre vil Sodo e Leta ayisyen prèske livre depatman Sant peyi Dayiti, kote ke atravè plizyè videyo ke anpil nan nou kapab gade sou rezo an, genyen 2 gwo chèf gang nan viv ansanm. Nap pale de Lanmò Sanjou, Jeff Canaran, De mesye sa yo, ki te gen avèk yo plizyè sòlda avèk yo, nèg yo mache, vire, tounen jan yo vle nan divès ri andedan vil Mirebalais. Sa vle di ke jodi an, pa genyen okenn prezans otorite lokal atravè lameri, atravè delegasyon depatmantal, atravè lapolis, atravè lajistis, Pa genyen okenn nan otorite sa yo ki prezan nan vil Mirebalè e pa gen okenn yo ki prezan tou nan vil Sodo. Paske jodi an, 2 vil sa yo, yo sou kontwòl bandi ame. E sesi di, se bandi Taliban Jeff Kanaran mete avèk bandi 400 Mawozo Lanmò San Jou. Jodi a, Leta aksepte ke Li parèt enpuisan ou di mwens ke li fè l de konivans avèk bandi ame yo. Mezanmi ann serye. Kòman n kapab konprann ke lapolis di, si m repete pawòl Delege Depatmantal Sant peyi an, DDC, ki se Frederic Occean, e mwen sonje tou Occean te di ke 90 pou san bandi ki te antre yo mouri Mibalè. Tande byen sa l te di okòmansman an wi. E apre sa, li ta pral di w ke dapre rapò pasyèl men bilan pasyèl ke lapolis prezante, gen plis ke 60 bandi ki mouri nan vil Mirbalè. Alòske jodi an, videyo ke map gade ki viral sou rezo an, map gade ou kantite e jèn gason, adolesan ki avèk Jeff Kanaran, ki avèk Lanmò Sanjou e kap vire nan vil Mibalè, mwen di ke eske bandi sa yo e ke yo di k mouri an, eske se vre oubyen eske se pa vre? Kòm mwen pa mye plase pou m demanti otorite, men sèl sa ke m kapab di ke reyalite ke sa otorite yo ap vann ap di nou yo, avèk sa ke nap gade e atravè video ke bandi yo fè yo, li moutre a klè ke sa otorite yo ap di an e sa bandi yo ap moutre nou an, li se lajounen ak lannwit. E bandi yo, nèg yo kontinye ap frape nan vil Mirbalè. Kote yo boule kay ansyen depite Abel Descollines, yo boule kay ansyen senatè Deras Simon Dieuseul, yo boule biznis e ansyen depite Abel Descollines. La yo di ke jodi an, mesye Viv Ansanm yo, nèg yo pase a yon lòt faz, nèg yo chanje faz batay yo an. Pandansetan, ou tande ke lapolis jwenn ranfò nan Mibalè, lapolis jwenn sesi nan Mibalè. Jodi a n ap konprann ke se yon konminezon e se yon konplo ke leta aranje avèk bandi ame yo pou yo pa rezoud koze ensekirite an zanmi entènot e. Nou fon sèl pou nou di sak gen la e swa nou mouri ou byen l chanje nou panse nou gen yon kote nou prale nou pa gen oken kote nou prale paske moun ki la yo pa ba nou regle anyen pou yo Si yo te ban Regle yon bagay pou yo, Mibalè pa ka pèdi jan l pèdi a. Konnen a moun ki Laskao, Bas, Beladè, moun ki kote lòtbò a e kote Chabanne Janbatis soti a, Ench. Ah nou mèt kòmanse kraze ak. E pa pè map fè nou pè non men son verite l ye. Nou mèt kòmanse kraze rak wi. E sonje m di nou bagay sa ap rive jis lan nò. E nèg yo, nèg yo detèmine, nèg yo pa ban règle anyen pou yo, nèg yo pa pè nou, Nèg yo ap mache sou nou pou yo fè djòb sal y ap fè a. Se yon djòb sal k ap fèt. Lè de moun ap fè yon djòb sal, ni gouvènman ayisyen ap fè yon djòb sal, ni gang yo ap fè yon djòb sal. Gouvènman ayisyen an se pran pòz, pran pòz n ap regle yon bagay serye poutan e manti. Anvi gang yo menm se a bon se gon bak gon bagay yon nèg dim yè maten misye m gen randevou avèk misye lan jou yo la si sa misye dim yo se vre Bon olye de gang yo konn ale nou pou fout dife nan peyi a bon tout ayisyen mèt mouri si sa misye di m yo ta vre son nèg m fè konfyans wi misye fè m yon seri de revelasyon yè m di misye monchè nou pa ka pale nan telefòn se wè pou nou wè si se vre si se vre Si se vre map vin dil la. Lè sa pep fok publik la konnen. Mpap la oken rezon deta. Fok publik la konnen. Pase mesye dim sa nou vle mesye Dim sa nou vle mesye Onè gade gade swiv pou nou e Nou e met mazaren sot pale la Kilè nou tande misye di Mibalè pèdi Nan de e ki sot pale la E pa 30 mas nou tande misye di Kilè Kilè Kenskòf pèdi? Premye fevriye. 31 janvye pou antre premye fevriye. 31 janvye a m kwè l tonbe yon vandredi. Premye fevriye tonbe yon samdi. Samdi pou antre nan dimanch Kenskòf pèdi. Entèval on mwa. On mwa, egzatteman. Fen janvye, antre kòmansman fevriye. Atak Kenskòf. Fen mas. Antre avril, Mibalè pèdi, Sodo tonbe. Nou pa wè anyen? Wi, premye fevriye, vandredi 31 pou antre samdi premye. Sa di chak fen mwa nèg ap pran yon kote la? Eske n pa wè l? Fen janvye, kòmansman fevriye, Kenskòf. Fen mas, kòmansman avril, Mibalè. Ki lè Nazon tonbe? E Nazon tonbe an desanm. E zòn sou. Tcheke pou nou wè pou mwen. Gade pou nou wè ki lè nou wè Solino tonbe. Nou mèt tcheke wi. Tcheke pou nou wè kilè Solino tonbe. Garry Conille tonbe blòk 11 oubyen 12 novanm. Didier Fils-Aimé moute. Avyon pa vole, avyon pa vole 12 novanm. Si m twonpe mwen, si m pa twonpe mwen. Nan peryòd sa yo te gen gwo goumen e epi gade pou nou wè. Ka di zòn yo pa tonbe konsa non. Bagay la planifye men ki zòn ki pral tonbe. Men ki lè atak yo ap fèt. E sa kap fèt la a wi. Ka di novanm solino nazon. Lan fen fen fen. Fen avril pral antre lan me veye bounda nou. Veye kò nou. E mesye, mwen m ba Mibalè a m pa konprann li non. Pase Mibalè te parèt mwen solid. Mibalè te parèt mwen solid e e te gon majistra k pale anpil. Majistra se pran kle al mache pran bagay. Bon majistra a genlè maron. Paske sak lojik la sou bay do ou konprann byen wi lè nèg la ret lon baz li lon baz sa se baz li pa gen pwoblèm li ka pran on zòn limitròf pa egzanp m mibalè m ka pran sodo pase yo kole yo vwazen Mwen Kwadèboukè, m ka pran Taba, oubyen m ka pran Grantye, zòn sa yo. Paske se menm zòn nan, zòn sa yo kole. Men kijan w konprann ke nèg k al fè dega Mibalè yo nèg yo e Pòtoprens nèg yo soti? Yon gwoup nèg soti, soti lanbò Jèf la, yon lòt gwoup nèg soti nan lanmò Sanjou? Sa vle di nèg yo kite do yo dèyè? Do nèg yo, depi nèg yo bay do yo. Yo sipoze gen tou lè pwoblèm di moun, pase yo bay do yo, yo pa lan baz yo ankò. Yo mèt te gen efektif 2000 moun. Se do yo bay. M pa taktisyen, m pa ka pale tankou rey, m pa ka pale tankou ti mèt dam ki rele Reginald Delva, ki pran pòz li konn sekirite pase tout moun nan. Fòm ta odasyon anpil pou m ta pale tankou nèk sa yo. Paske m pa konn anyen nan sekirite. Men, men, m ap fè yon lojik. Nèg la pa ka bay do l al goumen, li kite baz li l al goumen, e tout nèg pa ka bay grad sa. Gen nèg ki rete nan baz. Kounye a, ki jan lapolis pa bare mòn kabrit, moun pa ka vini, epi ou bare lòt pati kote ou ka jwenn sodo a? Ki jan kote zafè pa bare? Kon ap pouri an fwa pa ka vini epi nèg kan dan yo ou an afavè yo. M pa konnen non m pa fè sekirite. M pa fè sekirite egal la m pa ka sa m ap di a la gen lè son tenten m ap pale. Men son lojik mesye. Si m soti bò lakay mwen m al goumen lon katye m pa konnen, enben depi yo fèmen katye a sou mwen. Pòt se sak rive si yo fèmenm konna yo paka pot bal ban mwen tout lojik la sa wi depi bal mwen fini pase si pou pou pran fòk ou tire konna elè bal ou fini kisak fè ou gen bal ankò paske yo pote pou ou konna moun kap alimante ou yo kote yo soti epa pòtoprens pou yo soti pou yo pote bal la vini konna kisa leta fè pou l enpeche bal la pase. pou moun ki anndan vil la pa jwenn bal. Ou konprann? Kisa ki fèt pou sa? On mèd. Pa gon mèd ki fèt. Pase banm di w. Si m antre m al goumen yon kote, m kite Kanapevè la m al goumen Petyonvil. Kanapevè ak Petyonvil kole, egzanp sa m pa pran l. M al goumen Kenskòf. Konnya si map goumen kenskof m fè on mwa map goumen kenskof la se pa la kenskof la pral gen 2 mwa la li fè mas nou lan avril sim gen bal toujou bal mwen pa janm fini sa fè bal mwen pa janm fini paske yo pote ban mwen moun kap pote l ban mwen yo kote yo soti yo soti lan baz mwen kite dèyè dom nan kanapevè. Se yok pote ban mwen. Bon la si la polis pa vle m jwenn ankò ki sa lap fè lap bouche wout pèleren an depi l bouche wout pèleren an nèg kanavè kap moute lan wout la la pou ki pote bagay ban mwen kensòf la nèg sa paka pase ankò lè nèg sa paka pase ankò bagay m gen lan menm yo depi yo fini sa map fè e sa m rele kite do dèyè a. Konprann? Nèg yo ki, nèg yo pa lan baz yo, nèg yo kite do yo dèyè. Tout sous dalimantasyon yo se lan baz la pou l soti, pou l vin jwenn yo. Paske sak lan men yo ap fini, paske yo tire anpil. Ou konprann? Afè, afè pran Minbale a 80 pou 100, pran Sodo a 100 pou 100, mwen menm, e, sa vire lòlòj mwen. Li banm pwoblèm. Li banm pwoblèm. M konprann Gran Ravin pran, pran, pran anwo a. Pase yo kole. Yo kole. Ou konprann? Yo kole. Se tout afè nòmal Bèlè, Kap Ansolino, yo kole.